Sou kestyon migran ayisyen yo, responsab la di Etazini gen je l brake sou yon gwoup ayisyen ki aktyèlman nan Nekokli, nan peyi Kolonbi, e ki ap eseye pran direksyon fwontyè Etazini. Li di gen apeprè 20 mil moun konsa ke y ap veye. Y ap diskite avèk Chili epi Brezil pou wè si yo ka reprann ayisyen ki t ap viv lakay yo e ki gen timoun ki fèt nan peyi sa yo. Anplis de sa, Lèzetazini dyaloge regilyèman avèk dyaspora a pou tande opinyon ak sigjesyon yo genyen sou kesyon sa yo. Kanta pou kritè presi y ap anplwaye pou detèmine ki Ayisyen ki ka rete ak kiyès y ap depòte, responsab la di yo bay fanm ansent avèk gwoup ki pi vilnerab yo priyorite.
Bonjou bonswa sa depan de lè ke wap resevwa nou bonjou youtube bonjou facebook bonjou instagram byenveni pou yon nouvèl video.
Li di responsab gouvènman an ap dyaloge avèk otorite Kolonbi ak Panama aktyèlman. Li di Etazini gen kè sote pou sekirite moun sa yo avèk risk seksyon ki rele Darian nan poze pou lavi yo. Responsab la di Etazini kapab fè kèk anons pa rapò ak sa nan yon avni ki pa twò lwen, men pou kounye a yo kontinye aplike Tit 42 pou ekspilse moun ki travèse fwontyè a ilegalman. Pa bliye kite yon like sou videyo a ak tout lòt videyo ke ou bwal gade yo. A chak fwa ke ou kite yon like sou videyo sa yo, ou ba nou plis detèminasyon pou nou pote bon tip de videyo sa yo pou ou. Brik chaje pa kanpe, ann antre nan videyo a. Nan moman anvwaye espesyal Etazini pou Ayiti, Daniel Foote, t ap pale avèk manm komite Lachanm dè Reprezantan k ap travay sou politik etranje, wo responsab administrasyon Biden nan reponn kritik Anbasadè Foote lanse pou di li demisyonnen akoz politik administrasyon an vizavi migran yo. Responsab la di, Antan ke migran mwen menm, m ap di kesyon li soulve yo trè difisil. Men nou te fè deba ouvè ak transparan sou kesyon sa yo, e tout moun te gen opòtinite bay opinyon yo pandan konvèsasyon sa yo t ap fèt, kote nou t ap eseye chwazi pi bon politik ki an akò avèk vizyon prezidan an, e se sa nou sèvi pou jere kesyon migrasyon an. Responsab la ajoute ke premye fwa Anbasadè Foote te soulve mekontantman li, se te nan lèt demisyon li. Li pa t janm di anyen pandan konvèsasyon yo. Pa rapò ak akò Montana a ak jefò sosyete sivil ayisyèn nan ap fè pou chwazi yon gouvènman tranzisyon, responsab la fè konnen Etazini pap bay sosyete sivil ayisyèn nan vag ditou ditou. Okontrè li di Lèzetazini apiye jefò yap fè yo ak opinyon yo sou fason peyi a ta dwe pwogrese. Sepandan Lèzetazini pa vle apiye okenn gwoup ou pèsonn an patikilye, li kontinye kwè se Ayisyen ki dwe deside pou kont yo ki solisyon yo vle aplike. Etazini pa gen yon dat fiks li apiye pou eleksyon non plis, li mize pito sou travay k ap fèt pou kreye kondisyon pwopis pou Ayisyen ka al vote nan eleksyon lib e onèt kote yo an sekirite. Responsab la di gen sou Sekretè Deta Uzra Zeya, yon diplomat de karyè ki pale franse kourat, e k ap apiye kesyon ki gen rapò avèk demokrasi epi sosyete sivil nan Depatman Deta a ki pral vwayaje Ayiti 11 oktòb pou rankontre avèk aktè politik yo epi sosyete sivil la. Pou fini, wo responsab gouvènman Biden nan di laprès yo trè okouran de Ayisyen ki epengle nan dosye koripsyon Pandora Papers la. Li di Etazini apiye Ayisyen k ap travay pou konbat koripsyon e ki riske lavi yo pou fè sa. Yo gen yon plan avèk yon vizyon de sa yo vle pou Ayiti e Lèzetazini pral fè sa l kapab pou apiye yo. Responsab la di administrasyon an genyen yon plan ki trè anbisye e konpreyansif pou apiye Ayiti a lon tèm e met sou asistans enstènasyonal li rezève pou konbat koripsyon, genyen yon jefò pou apiye Envestisman nan sektè prive a ki kraze statu quo a e ki ofri refòm konstriktif ke Ayisyen devlope pou takle pwoblèm sa a.
Tonnèboulem sezi hey!
Pa bliye bay video sa yon like siw te renmenl pataje l ak zanmiw fanmiw pou plis moun ka rive jwenn li yon fason pou ka sipòte nou tchawtchaw na kwaze nan lòt video ankò.